Yo taye ròch yo jwenn nan larivyè Kòmye ak ozalantou li yo. Ti aktivite sa bay lokalite Bigoune yon gwo bourad. Kase ròch, ba yo fòm, sable yo, fè desen sou yo, se sa jèn eskiltè nan zòn nan ap fè tout lasent jounen. Timoun toujou anba bouch. Sèke m se nan mache, lè m gade yo m wè atis k ap travay. Kounye a m kanpe m ap gade yo. Kounye a lè m rive lakay mwen m pran bout wòch la tou. Kounya m kòmanse ap travay ap travay tou sèke si w fè l m ka fè l tou.
Joseph Ronald Laratte fèt nan zòn nan, li t ap viv Etazini. Li kase tèt tounen vin viv nan peyi Dayiti. Lannale 1999 li te mete sou pye yon atelye eskilti ak ròch pou plis pase 200 jenn nan Kafou Difò. Se sa k te rèv mwen, rantre isi, konvèti kominote sa a nan yon kominote de sèvis atravè endistri touristik. Vrèman m santi ke travay la efikas, li bon e m ap jwi de li.
Larad se yon atis ki byen koni nan domèn eskilti wòch ann Ayiti. Li se pitit Jòj Larat, yon moun ki gen gwo renome nan eskilti. I think his work is very beautiful. M panse travay li yo trè bèl. Yo chaje ak koulè. E zèv sa yo, ou pa jwenn yo lòt kote.
Se a 12 an daj Ronald Laratte te vann premye zèv li nan yon galeri. Depi lè sa a, li patisipe nan plizyè ekspozisyon ann Ayiti kou aletranje nan yon stil ki pwòp ak li menm. Pou mwen, diza la egziste nan nati la. Bondye kreye yon divèsite de plant e de flè. Bon, mwen, m sa k kreye pou mwen m al pwize l. M toujou panche vè sa ki bèl. Sa ki bèl, e se konsa mwen sòti nan ar pou admire, m tonbe nan ar itilitè.
Malgre l vin domaje aprè l te fè yon aksidan motosiklèt, eskiltè a pa janm rate okazyon bay ansyen elèv li yo yon ti vizit. Dayè, jan l toujou di l, jèn yo reprezante lòt janm li manke a. Jodi a m vini paske m te bezwen konprann yo epi gade èv yo epi pase yon kòmann ke m genyen pou yo te kapab travay pou mwen. Felisitasyon Jean Simon. Bon, li te pwomèt, mwen menm mwen renmen stil li. Misye serye. Misye pèfòman, misye renmen travay tou e mwen te ba l anpil asistans tou, sipò teknik. Pase flanbo lakonesans li bay jèn enpòtan anpil. Li kwè se nan fason sa a li ka pote wòch pa li nan konstriksyon peyi l. Dayè, se pou rezon sa a ke Prezidan Mateli te rekonpanse l ak papa l nan lane 2011. Men jodi a, kapasite timoun yo gen an se al fè de bagay pa bon. Ke l enjoy pran yon telefòn, yon bous, li pa gen yon karaktè vè le fiti. Yon moun k ap fè bagay mal ou pa rive lwen. Men yon moun k ap kreye, enspire. E se yon bonè, se yon valè kiltirèl, chalè. E mwen menm jodi a, m se anbasadè peyi a. Gras ak ekspètiz li nan kase wòch, Jean Simon gen kounye a 5 moun k ap travay avèk li. Nan atelye sa a, yo travay di pou satisfè kòmann kliyan, soti Pòtoprens rive jouk Labadi. M gen 2 pitit. Se ke m bati, byen ke m pa fè yon gwo konstriksyon, men depi m jwenn kote pou m dòmi, e m manje, mwen bre, m alèz, akoz de wòch la, pyè a.
Atravè jèn kominote Bigoune yo, rèv Ronald Laratte kòmanse piti piti ap vin yon reyalite.